Hey banm di w bagay Wap konn yon jenòm just li fè kannal Ou pa pèl? Non m pa konn kiyès sa non Kiyès kiyès ki rele l konsa? Li rele Belchas Ou wè si l vin la li wè map pale ansanm avè w lap mete m anba tou Oh oh Anfen Anben s on bandi? Kòman w bandi a? Oh bon m pa nan zen ansanm avèk moun nan Lap bat ou?
Sèlman m jis ap pale avèk Mwen menm map pale avèk yon anj Yon bèl timoun. So tout moun ka pale avèk yon moun pou lannwit rete konsa poul bat mwen ah e pa vre m pa kwè yon moun pap aji konsa tou e pa vre men an pale de tan sa non pam se kenson e ou menm. Nana.
Oh Nana bèl ti non wi sa men kiyès ki ba w non sa menm. Sa l di la.
Epi m prese mesye sa tou. Woo bèl ti non. Men eske nan zòn nan la w abite? Paske m chita la, yon mwa ap pase, ou ka ban m plis enfòmasyon kote w rete? Paske. M pa rete nan zòn nan.
Men kote w rete menm? Nan peyi a. Non, ban m di w. Ou wè depi lè m fin rankontre w la n ap pale a, m pa bon m ase gentan nan syans mwen. Depi kilè?
Kounye a la menm. Ou gentan nan syans menm. M gentan santi sa se moun pa m nan, zanmi pa m nan. Moun pa w la?

22 15 15 08 Map talèw patnè m map bat ti baka w a bon Oh alo di pardon Telefòn whatsapp mwen lo la e pou mwen l ye wi e pou mwen menm. Li poko pou kòb poko nan menm.
E pou mwen wi ti madanm. E pou mwen li ye minm. Wap kout ap fè djòlè ou gon ti bouton nan men w. Wè sa son tòch li ye. Ou te wè. Li gen nenpòt 3 kamera ladan l la. Wè sa son iPhone 15. Son 15 li ye wi. M anpil pale anpil m vle avòte madanm. Salye moun yo mwen. Ok patnèm kounya li bon wi paskem tande m tande ti madanm e vwa ti may bon ti madanm nan m tande la ket kounya sa konbyen wap bo la patnèm. Ou mèt banm 3600 dola byen rapid. An gyèt di la cho kou dife Baka baka se pot konbyen 3600 mouche Map baw 4000 patnèm la e 3600 wap palem nan la li vo plis ou pa konnen pri a wa konnen wi pasel vo plis talè patnèm ou konnen.

Kèt! M kòmanse santi m tris. Se vre m te kite kote m ye a, m pran lari. Kounye a m fin pran lari m rive nan vil la. M pa ka jwenn yon ti zanmi. M pa ka jwenn yon zanmi gason m ouvè kò m, m kale bouda m. M kòmanse santi m tris. Woww woww woww! Woww! M santi m tris m pa gen zanmi.
Jodi a la Jodi a la gade menm menm menm bandi map peye Eyy fwa misye dechouke Patnèm pale w silvouplè Bon nou di pè bouch yo pat vini Sak gen la Bon men menm ou pa bezwen pèm nan Gade ou ka wèm la Ou ka wèm konsa ou ka Ou pa panse se move moun M pa move moun ok Banm rakonte w istwa m trè vit Tankou nou ap pran pitan Ok m te rete yon kote rele nan bouk Sa vle di tankou m te konn ap bay pwoblèm Se vre m te konn, m pa t bon manti, m te konn taye kochon, m te konn fè gwo adiltè sou kabrit yo. Ok, kounye a m deside pran lari. Men, se vre m pran lari, m kòmanse santi m raz, m santi m tris, m pa gon zanmi nan lari a. Kòman ou rele? Patnè m.
Fò w ban m non anvan monchè, m fè kò w mèt ap mouye. M rele Bèljaz.
Depi sou figi m ou t wè non m, Bèljaz.

Men m pa gen mwayen an pitit yo. M ta byen renmen pou w al lekòl jan tout timoun yo pral lekòl nan zòn nan. M ta byen renmen pou m wè w ou menm tou vin devni sa m reve w pou devni. Men m pa gen mwayen. M lage kò m nan jaden, m eseye nan bòlèt, anyen pa mache. Tout sa m fè pou ou, m fè yo, men anyen pa mache. Se ti kòb manje m fè. Men kisa pou m fè la ankò? Pito menm yon ti rad ou pa achte pou mwen. Men pitit mwen.
M ap pito ret toutouni pou m reponn a bezwen. Se pa fòt mwen. Manman w te ka rete pou l ede m. Paske m pa gen lajan, manman w vire do ban mwen. Manman w te ka pran tout tan m ap travay, manman w te ka al vire men nan mache. Manman w te ka al brase jan ke mwen menm m ap chache lavi a, li vin vire do ban mwen. Pim pa janm wè l, ki bò li ye? M pa konnen.
Paske l vin wè m pa merite l, m vin pa ka moun li ankò, m se yon malere. Zafè m ap di w pitit mwen, nou kapab pot non malerèz, malere, men pa bat pou n al gen yon lòt non apre. Toujou. Kounye a pou m leve san manman. Men pitit se pa mwen, se pa fòt mwen ki fè m konsa, men se lavi a, se jan m te pote tèt mwen an ki fè m vin konsa. Lòt si ke m te jwenn yon oryantasyon paran, m pa t ap konsa. M travay anpil pou m te ka. Leve non, sinyati w genyen an pou m te ka fè l rive pi lwen. Men, m pa t jwenn yon moun ki pou oryante m. Si zafè vin konsa, se zafè Bondye mete m avè w pou m kapab rive oryante w. E priye Bondye anpil pou mwen, pou tout sa m vle yo pou yo rive fèt. M santre pou m mande Bondye pou mwen, pitit mwen. Ou konnen m renmen w anpil, pitit mwen. Tout sa manman w pa fè yo, mwen menm m ap rive fè l pou ou. Oke, cheri?

Ok, m pran pou Mali. Tout bagay gen pa. Ok, m gen tan rele tout bagay la, yo di m, monchè, gen batay la. Pou mèsi non e pou mwen la wi. Bay, paten m, an pasan. Mwen, sou nèg, se bon nou fanmi. Men, kòb sa, fò m jwenn ladan l. Fò m jwenn ladan l, monchè. Fò m jwenn ladan l. Fò m jwenn ladan l. Boul pit. Boul pit.
Monchè.